Mwen nan vil la, madan mare la, ekip la nou toujou debake an foul sa fèm plezi anpil mèsi anpil guys. Jodi an son gran jou menm jan avèk tout jou nan jou Blondlight yo nap fete anpil ansanm avèk chak moun ki gentan vini la nou pa gen lontan depim kòmanse anpil moun gentan rantre anpil pwodwi gentan ap vann e m sur ke jodi a avan jounen an fini nap sold out e m panse ke nou pral pase yon bon moman ansanm moun yo resevwa jounen an jan n te anonse l la. Se dezyèm fwa Blondlight A fon grand ouverture. Men se koman sa wi konpatiman premye a. M panse ke
nou deside pou nou lounch li konsa ankò but nou pat oblije te fèl konsa paske shop la te deja louvri nan rue 22 se ok kounya la nou ap relouvè la nan 16 D se nan menm okap la nou te ka pa deside refon aktivite konsa nou te ka just di konsa you know nap just chanje lokal la ou konprann but nou di konsa ke se moun okap se moun nou. Fòk nou fè yon bagay pou n ka rankontre ansanm avèk pèp lan. So se nan lide sa a ki fè nou fè l konsa e m panse ke jiskaprezan street lan la, riyèl lan la gen tan plen ansanm avèk moun, machin tout kote, m panse nou ka wè sa a s on bèl aktivite moun yo ap enjoye.
Mèsi. Kòman w wè medam espesyalman rive sou Blodline la? Monchè m pap ba w manti, Blondlight la se rezilta. Rezilta pou vizaj la, rezilta pou po a, rezilta pou egzema, pou bouton, pou tout pwoblèm skin nan, po an ka genyen ladan l. Medam yo pap rate sa, konprann mwen la. Y ap antre youn dèyè lòt la, konprann, y ap fè koze. Sa fè m plezi paske m wè ke atlis nou ka ede yon fason. Apa de mizik, nou fè mizik pou nou ka ede moun yo, but menm jan tou nou bay moun yo yon solisyon pou pwoblèm po yo. Paske gen de fi. ki pa ka sòti nan lari jis paske li gen yon seri de bouton sou vizaj li. Gen de gason ki pa ka sòti nan lari jis paske li santi ke li gen yon pati nan kò l ki diferan de yon lòt. Se pou sa ke nou vin ansanm avèk Blondlight. Pou tout tip de po moun nan ka genyen, pou tout koulè moun nan ka genyen. Moun nwa, moun wouj, moun vè, moun jòn, nenpòt koulè w ka ye a, depi w vin nan Blondlight w ap jwenn rezilta kanmenm. Lè w gade ou menm kòm gason di, ou anbake nan yon tèl pwojè pou pale de bagay sa yo, kisa w ap di lòt gason parèy ou? Bon, pou m ba w laverite bro, tout. Gwo skin care business owner m rankontre nan le mond antye, China, Africa, Europa, tout kote nèt bro. Yo tout nèt la pi fò ladan yo son gason li ye. Ou konprann? M panse ke se plis nan kominote pa nou an ke yo wè ke skin care son bagay ki ta sipoze pou fi sèlman. But san nou pa rann nou kont, nou menm ki gason nou itilize krèm nan lavi nou chak jou. Ou konprann? Ou gen dwa pa itilize yon pwodui ki pral fè w vin eklèsi ou byen, but ou itilize krèm chak jou. E se sa k gen nan Blondlite, nou gen varyete sa a. Gen pwodui pou nèg ki vle chanje koulè yo, pase ou gen dwa deside ou vle mete yon ti, ou konprann, yon ti diplis nan koulè ou, konprann? So gen sa, menm jan tou gen tou pou nèg ki pa deside mete ti diplis nan, ki deside rete nòmal, tankou menm jan ansanm avèk mwen, ou konprann? Ou pa wè koulèm chanje but ou wè po a vin pi fen. Ou wè sa m di w lan? E sa l ye, se sa k gen nan blond la yo. Bon mentredan, peyi a pa pèmèt nou fè twò grann choz, men lè w vin Ayiti, malgre ensekirite, ou santi menm koneksyon an? Mon chè, li pa menm bagay lan nan nivo sekirite an paske vrèman, jiska prezan m ap pale ansanm avèk ou an nou gon studio, studio n te konnen ki te Route de Fer lan, li fèmen avèk tout bagay anndan l lan. Ou konprann sa paske nou pa ta vle desann anba bad ou konnen. Nivo sekirite a jondi an li pa pèmèt nou desann anba nan moman. But jiska prezan sa se dezyèm shop ke nap louvri nan okap la e m panse ke tou va byen ou konprann. Moun yo resevwa pwodui an a bra ouvè e nou pwomèt moun yo pou nou pote plis pwodui pou yo, ti machann yo kap vann nan mache yo, moun ki gen store yo, moun ki gen market yo pou nou vin avèk plis pwodui pou nou.

Si chak moun ap chache pouvwa, chak moun ap chache mete kòb pa yo nan pòch yo, pa gen anyen k ap fèt. Ou konprann? Mwen menm m pa m pa nan gouvènman, m pa nan leta paske e m sur ke Bondye te fè m pou m te yon mizisyen e pou m t ap bay mesaj sa jodi an la. Ou konprann? So m panse ke moun ki konsène yo, pèp la tou, an nou mete men nou ansanm paske e e rezilta a se depi nan zòn ou, se depi anndan lakay ou pou w kòmanse bay rezilta a pou l ale nan zòn bò lakay ou pou w mete men pou bò lakay ou pa sal. Pou leta pran ansanm avèk ou pou tout moun kap fè sa pou yo fè a pou yo fèl.
Pandan nap pale de leta, antre nan tèl aktivite konsa, tankou vann tè pwodwi pou sante, donk pa gen yon enkyetid bò lakay nou yon moun ki ta va achte yon pwodwi pou konsome l epi l ta vin gen yon bagay pou ta di ke se nan blòk lay ke l t achte. E monchè nou pa doktè, nou pa nou pa doktè, nou pa bay moun medsin, nou pa vann pwodwi pou sante. Nou vann pwodwi kosmetik, pwodwi pou pran swen. Vizaj menm jan avèk tout lòt konpani ki nan mond lan. E jodi an yon moun gen dwa gen pwoblèm avèk yon pwodui li pa vle di ke se pwodui an pa bon. Moun nan gen dwa alèji a alèji ansanm avèk yon bagay ou konprann? E se pa sou Blondlight sa tap rive si l ta rive. Ou gen dwa te sèvi ansanm avèk nenpòt pwodui l te enpi demen si lè w leve ou yon ti bouton sou vizaj ou. Ou gen dwa panse se pwodui an ki te ba ou l epoutan se sou yon zòrye sal ou te dòmi ou konprann? So li gen tout sa yo ladan l. E m panse ke Blondlight nou ale nan yon nivo kote ke nou wè pèp la, nou wè. Nou wè kliyan k ap resevwa pwodui an anvan paske nou renmen kliyan an e nou vle pou kliyan an retounen. E sèl rezon pou kliyan an retounen se lè l jwenn yon pwodui ki bon pou li. Ou konprann? So nou fè sa, nou ale alabaz pou nou itilize pwodui natirèl yo pou nou bay moun yon rezilta ki natirèl epi ki pral fè kò yo bèl. Mèsi anpil di. Nòmal.
One love. Thank you ti mesye.